Moun ti rivyè kijan n ye kòman nou ye kòman nou leve maten an talè mesye m espere nou anfòm wi sa se yonn nan jèn gason ki ki enplike nan kraze ti rivyè sou non nèg palmis sou non nèg savyen maten an la ou konnen m te pwomèt nou m tap met yon bakòp sou bouk la kap kap sikile pase gon pakèt dezòd kap fèt defwa yo di nèg savyen ni pa nèg savyen ni pa nèg palmis. Maten a la a, pandan m chita la, nèg yo arete yon jèn gason pote ban mwen. Li se yon nan nèg ki se yon nan nèg k ap kraze bouk la. Yo, ki kote ou te nan ti rivyè? Mwen te ret nan tè nwa. Ou ret tè nwa? Pale pi fò. E zanmi m, ou se nèg ti rivyè, men pou ki sa ou chwazi ap fè ti rivyè mal sa yo? Lè yon bagay pase ti rivyè, n ap vyole timoun, n ap fè yon seri de bagay. E peyi a pa konnen yo di se do nèg sa vini avèk gran grif, avè nèg palmis yo. Ou ka ban mwen ti eksplikasyon pou kiyès wap travay menm nan ti rivyè? Bon komandan boss ou.
M pa travay pou moun non. Plis e menm kote a komandan an m rete. Ki komandan? Komandan.
Benben nan li banm chanm kay m domi. Aah sa vle di la se Benben ki baw travay pou li? Ok tankou ki dejan travay nou fè le swa nan bouk la konsa?
Nan kòmandman mwen pa soti nan nan nwit. Mwen pa soti nan nwit. Tankou gon seri de kay kap kase pi wo bouk la, gon seri de bagay kap pèdi nan bouk la, eske ou kontribye ladan yo? Hein? Sa yo fè ya? Mpa konn si gen anwo anko pou jwe wi.
Mpa konn si li ladan.
Banm di w zanmim. Poukisa w la? Poukisa w la? Pandan m la? Wi. Pou vole.
Pou vole?
An w konn se volo e? Ou konn se volo e? Banm di w poukisa lè nou pa nan baz. Nou se menm nèg ti rivye. Nou pa nan baz savyen, nou pa nan baz palmis. Nou kontribye ap kraze bouk la konsa sou do nou nèg savyen, sou do nou nèg palmis. Poukisa sa fèt? Nou antre anndan kay moun yo solèy kouche, nou vòlè kabann yo, nou vòlè tout afè yo, nou vyole pitit yo, nou ba yo dwèt, epi tout bagay yo se sou do nou nèg gran grif. Kòman sa fèt, mesye? Sou yon kapèt. Ou vòlè ou vann, monchè. Dèk oke, ou di e benbenn ki chèf ou. Sa k fè benbenn chèf ou? Ki travay ou fè pou benbenn menm? Ki te jan travay?
Al vole bay benben non. Sa vle di la, si m bezwen kote la m pati. Mwen wè la, mwen genlè di mal pike lòt bagay m fè. Kote la pati la m pati. M ale kot pa m nan, pa m ap bite pichaf m ale bite pichaf. M pa nan tout bagay sa yo patnè m. M poze w kesyon ki de jan travay w ap fè bay benben leswa? Ki depo w gen lakay ou? Ki sa depo w la gen ladan? Li plen pano solèy? Li plen batri? Mwen menm kòmandan m gen de ti pano solèy. Avèk de batri machin. Ki kote ou jwenn yo? Bon, sa yo vòlè m vòlè yo. Vòlè w vòlè yo. Sou do nou nèg sa yo vini. Gen aksyon k ap fèt leswa, antre kay moun, fouye moun pran kòb, bay timoun pitit moun yo dwèt, vyole yo, yo di se nèg Savyen, se nèg Palmis. Èske ou kontribye ladan yo? Ou pa kontribye nan sa? Di m konbyen kay ou kase nan bouk la deja? Mwen? Wi. Pa bay manti, depi ou bay manti wap mouri wi. Chèf, mete M16 la nan tèt misye pou misye pale. Mete M16 la nan tèt misye pou misye pale. Fè rapid. Gen 3 kesyon m pral poze w la, ou ranse, tout moto w ap tou kraze. M16 la nan tèt ou la pitit gason m. Zanmi m, Dim konbyen kay ou kase nan bouk la konbyen moun ou kidnape bay benben tou. M pa kidnape moun. Non monchè gen pli pa bay manti non gen plizyè kidnaping ki fèt nan bouk la yo pa palmis yo pa savyen. Se yon seri de nèg palmis kap se yon seri de nèg se nou kap travay pou benben. Dim konbyen fwa ou kidnape moun bay benben frè. Bon. Gon granmoun yo te kidnape Lester Beach. Nou pat janm ka konn ki kote l ye. Ban mwen ti eksplikasyon ou sou kidnapin sa a. Kidnapin sa ou pa konnen? Ki kidnapin ou konnen? Beben fèt. Ou pa konnen beben konn fè kidnapin? Epa wap bay manti men. Sou papa lwa mouri wi. Ok, konbyen moto konn vole bay beben deja? Evre? Ou vòlè sou non nèg sa men ki bò vòlè l.
Anlè Jerizalèm.
Gen 7 moto nou pran. Yo jwenn 2 ladan. Kote rès 5 yo? Ki kote yo fè? Wè pou pa mouri la bay la verite. Di ma konbyen nèg ou vann moto nan bouk la deja. Lè w al vòlè. Misye k pou pale? Koman? Eske misye, eske misye nan baz sa tou? Misye, misye gen moto pal tou? Ok. Eske vole l vole? Eske vole l vole?
Vole misye vole?
Misye son vole tou?
Eske se ansanm ou travay misye? Bon, komandan, ti, ti, avanse isi bòdem. Ye, avanse isi, kape, chita la.
Sa son lòt preveni tou, wi. E yo dwen pran. Ou fè, ou fè, ou fè foton. Avanse isi, mon chè, avanse. Ok. Kòm ou rele ou menm? Mwen menm? Mwen rele Venson. Ou rele Venson? E do kwe pa. Kòm ou si en? Michel. Michel, nèk ti rivye. Kap konti byen nèk raje ti rivye. Moun ti rivye, mde di nou sa, wi. Mde di nou, bakop mwen mda met nan la ria la, mete laktyèlman la, mba nou rezilta nan bagay kap pase ti rivye yo. E ou menm bòdèm, kòm ou rele?